e seleksyonè nasyonal lan. Premye sa Bonswa Benjamin Joinville. Premye sa pou e zanmi Spòtisibo yo konnen, se ke Ayiti ap jwe premye match li nan Lig dè Nasyon 24 septanm. Selon lè règleman, Nou dwe kominike lis nou avèk tout antrenè nou ladan li oubyen moun k ap al kenbe enterim a, ke se n sela pa le ka, nou pa p gen moun k ap asire enterim a. Èske se ka w lou?
A monchè.
Nou pa p gen moun k ap asire enterim a. Se sak vle di. Sa bay lontan menn. Konprann byen wi. Sa vle di ke ap gen yon antrenè. Mentenan, ou gen 22 jou avan konpetisyon an. Pou rann li piblik. Lis lan avèk antrenè w. Men nou gen jiska.
Jiska 2 septanm. 2 septanm, wi. Mentenan. Mentenan. Tout non nou tande k ap site la yo.
Ban manje kòm. Tout non ou wè iks ap bay, igrèk ap bay. Wi, ou ka gen kontak avèk prezidant federasyon an, madam Monique André. Wi ou gen dwa patnè Yvon Sévère. Lòt jounalis sa gen rapò avèk Patrick Masséna. Lòt moun nan gen rapò avèk madam Galia Mazan. Men yo menm tou yo gen yon strateji ke y ap fè. Lè yo wè ou kole nan kò yo tou pou yo ba w non, yo ba w non.

Pou l bri tou nan vin manti tout afè ap signe pa anba. Sa di ou vle di m la Mèt Franswa, tout non m ap tande yo la Aktyèlman yo? pandan n ap pale a la, se kontra k ap redije, bay legal yo, tout bay fini. Donk, non an deja pwodwi, yo poko anonse Ban m pran redi l ankò. Nou pa konn konbyen jou l ap pran.
Ban m redi l ankò.
Paske, si ou pa fè kontra a byen, ou pral peye pou kase Ou a ap apre. prejidisyab pou.
Paske jodi a, men men reyalite a. Sonje ke federasyon, komite nòmalizasyon an, li gen senkan.
Tande sa map di a byen. Sa pase vit wi mesye. Li gen 55 ans. E pandan 5 ans menm si ou ta vle dim ke lèw te rantre gon ansanm de teknisite, de teknikalite, gon ansanm de konesans de nan chwa yap fè etc ke yo pat konnen, yo pat konprann paske Dadou Jeanbar fè anpil tan nan tèt Federasyon Ayisyèn de Foutbòl. Prè de 20 ans. Men apre 5 an ke moun yo ap fè l, yo kòmanse metrize l an. Ò, lè yo t ap chwazi Sebastien Migné, laprès pa t osi dan latantism. Nou pa t ap tann konsa e se yo k vin a Migné. Se yo k vin a Migné. Yo te negosye afè Migné yo tèt frèt, yo di èske nou se vle nou Migné. Lè y ap negosye pou. E sondej piya yo negosye avèl se lage yo lagel e nou tout di wi nou vle chwa sa moun sa bon. Sa n gen cho kounye a konsa. Non men son lòt ekip nou gen la. E mwen.
Ekip la fache. Non non non non non pou ki rezon.
Non men son lòt ekip la fache. Non non
presyon nap mete an e map di w sa map di a pati de ti pale m fè apremidi an anvan m rantre nan.
Avèk kiyès. Avèk Monique Andre.

Paske wap jere lajan. Mwen gade sou mwen tande sa gen san la wi. Eki sekretè jeneral sekretè jeneral non. Wi moun yo pa pale si nou gen. Donk de se fèt nou oblije tann. Kounye a men kisa k pase.
Sonje ke nou genyen u 14 lan ki fèk travèse paske yo te fèmen yo nan le nòdès e lè w fèmen map di w pou timoun sa yo sa mande anpil papye. Ok moun sa yo okipe nan u 14 federasyon kounya team de sendomeng yap jwe yo jwe premye match yo 5 2 banm pran dezyèm ka aktyèlman seleksyon u 17 lan li yo fèmen nan nan konsantrasyon yo fèmen pòtoprens la yo fèmen aktyèlman la yo pou konvoke yon lis nou tap gade resaman yo tout la ansanm yo fèmen ap manje bwè dòmi tann tann tann

Kounye a, sa fè 2. Te gon deteksyon semèn sa a. Te gon deteksyon semèn sa a. Pou ki ekip? Pou federasyon ki t ap fè deteksyon. Li te nan son 3 jou. U 15, U 15. Li te nan son deteksyon la. Ok. Pou fè ki ekip? Pou yo mennen timoun U 15 ki pou ale Azèbajan, eksetera, eksetera, eksetera. Sa fè 3. Tande mwen la toujou wi. Mwen menm, nou konn gremye te isi sou Annbassè? Wi grim yo te la levante te pran delegasyon an ayiti tou. Grim yo rantre ayiti se fondasyon matana ki vin ak grim yo madam carson mete matanya e ki relem ki dim kilè m pale ak matanya yè oubyen jodi an fondasyon an se bon zanmi m dayè fòm dil paske lè moun nan byen avèw fòw di moun nan byen avèk ou e timoun yo yap al brezil la yo tout pral brezil.

Non men eske li gen nivo pou m ta met non l pou l al nan Brezil? Ah monchè, bon mwen menm m konn jwe m di m gen ti avantaj. Non pa pale moun a. Bon ki moun la. Junior fè bay blag. Non mwen menm aktyèlman. Thierry kontan. Aktyèlman e yo di m Alex ou nan Sportissimo, Radio Ibo se mèt spò. Ou pa fouti di m ekip spòtiv lan pa gen yon jwè oubyen 2 jwè nou wè bon ki nan 12, 13 an. Men yo te mande m si se nou menm nan radyo a k fè chwa a. Fò timoun nan gen paspò deja. Sèlman sa. Rès yo se yo k ap fa fè yo. Y ap al fè demach nan leta pou papye eksetera eksetera. Ou gen kèk non? Monchè nan jou yo te mande m pou m te bay li an, m pa t vin nan radyo paske mwen m pa gen moun. Mwen si m pa gen moun nan m vin nan radyo a, kounye a nèg ki pran akademi yo. Kontakte w.
Paske men m si akademi si. Non m konnen men m si ke m si ke bon. Èske bay la toujou la? M pa pale avèk madam nan yè avèk jodi an. pou konnen si ke m te ka rantre, alò Sportissimo te ka rantre yon ti monnen. Ok, bon. Donk pou kounya la, se kontra a k ap redije, pwen legal yo. Se lè sa avoka yo ap travay e se 2 kan yo, se avoka, reprezantan antrenè a, ki ap travay ak reprezantan federasyon an, k ap ekri sou di papye kontra a. Se sa n ap fè aktyèlman la. Jodi a la. Ok. Pou bagay legal yo.
Donk. Est-ce qu'il y a déjà un nom? Oui, il y a un nom. Bagay sa gen 2 semèn. Ce nom est-il public? Non, yo poko rann li piblik paske y ap fin ekli ekri kloz kontra k ap lye antrenè sa a avèk la Federasyon Ayisyèn de Foutbòl. Kontra de 4 an. Kounye a, yon moun ki ka tann. Yon kontra de 4 an. Yon moun ki ka tann, tann.
Kontra 4 an l ap ye. E pa tann, si w pa ka tann nan tou, se pa sa k ap fè moun yo. ale pi vit, yo prale, yo men sa yo di, y ap ale nan rit pa yo, paske lè l, si kontra a pa bon, li te mal fèt, se yo n ap al repwoche pa lasuit. Se pou yo ban nou yon bon antrenè ki gen nivo, e kapab konble atant nou yo, paske nou gen anpil atant sou gwoup sa a. E.
An avanse nou. An avanse.
Li ap mache.
Rodri al nan Barcelone. An ale. Rodri au Barça se se nouvèl se nouvèl se nouvèl mond lan. Se nouvèl sa laprès mondyal ap pale de li jodi an. Paske nan premye tan nou te panse ke Rodri pral jwe nan Real Madrid. Tout tout gwo medya yo te anonse ke Rodri se pral yon jwè Real. Epi misye pral fè koub sa a nan dènyè minit yo li rejwenn Barcelone. Donk se pou mwen Pi gwo kou ke Barcelone te ka fè ete sa. Se vre gen larive de Gordon, se vre gen larive de du jwè alman, kòman li rele, Adeyemi, men achte jodi an meyè milyo de teren ki genyen la sou sikiy an, si n ap gade twofe endividyèl yo, ou ka di m gen Vitinha ki gen anpil avèk psg, men Rodri se meyè jwè koup dEròp, meyè jwè koup du mond, meyè jwè lig dè chanpyon, meyè jwè koup du mond dè klèb, se meyè jwè tout gwo konpetisyon yo. Donk m kwè ke se pi gwo kou ke yo te ka fè sou mache sa, yon jwè ki kapab ba yo ekilib. ke yo manke a, yon jwè teknikman ki pral petèt koabite avèk deja de teknisyen dan lantrejeu kòm Pedri, kòm Fermin, kòm Olmo. Deja, mwen kapab imajine yon Barcelone avèk Rodri, Pedri, Rodri, Pedri ki pral vrèman ekstraòdinè. Sa se 1. Dezyèm bagay m panse ke Barcelone fè, se yon pari ganyan, se petèt fè vini yon jwè ki gen eksperyans, ki gen, deja ki plis aje, ki trantnè, ki pral petèt bay Barcelone, Sal te manke a, plis seryozite dan lantrejeu paske dènye tan sa nou wè Barça chak sezon, nou panse ka gen Lig dè Chanpyon avèk pleyad de jwè, miryad de talan ke gen, Lamine Yamal etc, Pedri, men yo toujou manke kanmenm kelke choz. M panse se pti kelke choz Rodri kapab ba yo l nan sòti de bal yo, nan tranzisyon yo, nan kontwole, nan dikte tempo, nan kontwole rit match yo. Rodri se jwè sa ke li a. Donk pou mwen menm Barcelone sòti ganyan, City pèdi poutèt youn nan youn nan meyè pyon ke l te genyen, a limaj de Bernardo Silva k pati, a limaj de de Kevin De Bruyne ki kite tou. Donk yo pèdi Depi sezon avan. Yeah, yo pèdi kanmenm yon Napoli.
Yo pèdi yon lejand ki se ki se vrèman Rodri. M panse ke Barcelone sòti byen nan nan afè sa. Kounya la kesyon ta poze jan Games renmen di l, arive Rodri an tou pral ipoteke chans pou n wè eklozyon Bernal, lè Bernal, Casado, Casado, menm de Casado. menm de jodi a la se yon pòt Desandan tou yo pral eske yo pral evinse li nan pwojè a paske nou konnen. Sitou ke Bale te dwe premye kapitèn alòske jodi an Barcelone anonse 5 kapitèn li yo pou sezon an pa òd. Dezòmè se Raphinha ki premye kapitèn ekip lan. De Jong pase kòm dezyèm kapitèn paske tout moun te panse ke avèk le depart de Ter Stegen ki pral fè ke Johan Garcia rekipere nimewo 1 an. Depa Ferran Torres ki pral fè ke Fermin Lopez rekipere nimewo 7 lan pou yo bay Rodri nimewo 16 lan. Depa Ronald Araujo nan Tottenham, nan Liverpool ki libere plas kapitèn nimewo 1 lan vin fè ke anpil moun panse ke De Jong ta pral pran pwomosyon an. Non, se Raphinha ki premye kapitèn ekip lan. Sa vle di tou ke ou gen plis chans pou wè Raphinha prezan nan seri de match.

Misye e kout pwen l tire. Senkyèm kapitèn nan se Eric Garcia. Donk, la mentenan jodi a, Rodri rejwenn Barcelone. Rodri de tanperaman se pa yon nèg nou wè grandizè, renmen pale. Men jodi a Rodri di ke objektif li se Ligue des Champions. Wi, Barcelone li konnen ke Barcelone gen obsesyon e l konnen se pou sa tou.

Travay la li pral rete nan men Flick pou n konnen kòman l kapab ap kòman l ap tire meyè pwofi de jwè sa yo, de nouvèl rekrou yo. Men gen gwo anbouteyaj Barcelone se sèl 9 yo pa gen la. Yo pa gen 9 menm, yo pa gen 9 menm menm. Donk se Ou konnen jodi an Barcelone di kareman e menm lè ti nonm nan retounen e ke Michael Carrick gentan entegre l nan ekip li nan Manchester, Men anvan la fen di merkato estival, ou konn Barcelone deklare jodi a li toujou gen ti lèy sou Rashford. E men bon li gen Adeyemi. Li gen Adeyemi. Li gen Rashford. Mpa wè sa sou Rashford. Rashford sou Adeyemi. Mpa wè sa sou Rashford. Mpa gen plas pou Rashford. Gen gen gen apa gen 9 Rashford pa gen yon avan sant ki pral bali sa nou rele pwen de fiksasyon. Fòk yo achte yon 9.
Eske yo vle l tou? Paske, Non, atansyon! si w ap gade Lespay k ap jwe ak Oyarzabal, Men, pa, Oyarzabal pa pa konn, pa yon avansant pa konn sa k antrene de divòs sa. pwofesyon.
Men gon divòs antre Ferran Torres e, e Pari, e, e, e Barcelone, jan Ferran Torres ale a, epi deklarasyon l fè lè l ale a kote l di, e, e, li kou, li nan klèb pou l pran Lig dè Chanpyon kounya. Donk, s on mank, bon, m kwè s on mank de respè flagran pou Barcelone. On klèb ki te kwè nan ou, ki kote ou te pote koulè, Fernando Torres, li pa gen dwa fè deklarasyon. Ah wi, deklarasyon inelegant.
Misye pèdi anpil followers sou Instagram.
Epi se klèb, se klèb peyi ou ankò. Gon bagay ki rele ògèy. Sitou ke Ferran Torres, il est catalan. E tout moun konnen vizyon, tout moun konnen dezi ke la Catalogne genyen pou ta separe l de Lespay. Se pa se pa yon sekrè pou okenn moun ke yo gon mouvman endepandantist ki trè fò, ki fè ke trè souvan ou wè yo pèsekite dirijan e katalòy yo. Mentenan, mwen gen enpresyon ke kèlke pa, ekip Barcelone nan tou, apre deklarasyon l fè jodi an, jodi an Barcelone di ke il fo ke semèn sa a, Alvarez ban nou de signe palpab ke li menm tou li vle vin nan Barcelone. Pou ki rezon? Pandan nap pale a la, le mercato est toujours ouvert. Jis ka 31 Août? Wi, mache a toujou louvri, gen moun ka prale, gen moun kap vini. Wi, Barcelone e ap degrese. Menm kan Barcelone fè des achats ke mwen menm,

te genyen yon asiz nan milieu de terrain pou Real gen yon moun kap tempo jwèt lan pou li, yon moun kap kontwole jwèt lan ki di ann ale vit kounya la ann poze e moun sa se te Rodri. Li rete pou mwen yon cauchemar ke Rodri sezon sa pap jwe sou les couleurs de la Maison Blanche. Sa se mwen menm. Jodi an pou Marca, li eksplike rezon ki fè ke Real pat akselere sou koze Rodri an. Pou yo menm, dirijan Real yo pa t twò vle Rodri an nan ki sans? Paske yo pa renmen pwofil Rodri. Rodri pral ralanti jwèt yo a. E selon Marca wi, ou ka verifye wi. Yo di jwè tankou pwofil Rodri se jwè k ap ralanti jwèt. E nou konnen Real Madrid se tranzisyon rapid. Sa se bon sa se kòman m te ka di sa? Move pèdan oubyen kòman? Kòman yo di sa? Absoliman. Real te vrèman bezwen jwè w lan. Kounye a yo pèdi l, al nan klèb anfas la, klèb rival la. Yo di ke. Se yon jwè kap ralanti jwèt, se pa pwofil ideyal ke Real vle an. Se yon nèg ki tap fè yon fanm lakou, ki tap fè dizon fanm epi li refize l, yon lòt nèg pran l epi li kounya lap kritike l. Donk se postur sa ke jounal madrilèn nan. E tout moun ki konnen foutbòl konnen ke Real bezwen yon jwè tankou Rodri, yon jwè ki pral petèt bay yon sòt d'ekilib o milye, ki ka nan refleksyon jwè serebral. Donk gen 2 gwo, gen 2 gwo atraksyon an Espay la. Se Barcelone eske se la bonne année pou la ligue des champions surtout avec rive Rodri ki gen anpil expérience nan jwe gwo konpetisyon yo ligue des Jiska prezan champions Barcelone gen pwoblèm ligue des champions Ki pwoblèm li gen la?
Menm jan nap di ke Real gen pwoblèm yon milye rekiperatè yon milye kap fè jwèt lan Barcelone gen milye yon bon 9. Men yo ka gentan jwenn li Alvarez Tann mwen! yo ta menm vin avèk Tann mwen wi! Se negosyasyon avèk kisa di w, yo ki menm jan Real gen bezwen Rodri an Barcelone gen bezwen Alvarez jodi an.

Ki sa k pase? Barcelone di pou li menm li prèske sanse fin achte sou mache a. Se jodi an Barcelone ap pale sa. Men Barcelone bezwen fikse l dè sèt semèn pou l konnen si wi ou non Alvarez sera Barcelone. Se se it rive sa semèn sa. Pou l ka al nan plan B.
L ap gon plan B kanmenm paske fòk yo gon 9. Ou pa t kwè Migue bay nan men l. Pou sa pou sa kite pou sa. Menm si se 31 out oswa du 31 out y ap y ap. Eske se mwen k pa konprann eske mwen pa konprann foutbòl oubyen. M twonpe m paske gon gon atakan sèb ki te nan Juventus ki rele Vlahovic misye bay ti manti tou wi mwen misye tounen an Turquie la poukisa sa bas bon moman donné Barcelone te bezwen l wi sa gen 2 3 ans men misye te bon yon bon nèf poukisa Barcelone pa pran li misye misye bay manti men m panse Barcelone te ka al dèyè l si l pa vin al Valence te ka al dèyè misye Kounya la kounya deuxième Vlahovic kounya
Xabi Alonso tap bat bravo pou Deco sonje ke Deco pat jwe Chelsea.

Avèk Rodri, yo jwe nou, yo jwe nou, finalman yo kenbe Rodri. Men mentenan, Barcelone rete fokis sou Alvarez, yo di ke fò nou boukle dosye Alvarez lan rapidman. Men, selon sa Marca ekri apre midi an, Barcelone di se il revient à Julian Alvarez de faire bouger les lignes. Kòman pou l fè l?

Misye Alvarez avèl Tande byen oditè Alvarez avèl te dwe rankontre deja Miguel Angel ap fè deklarasyon devan laprès pou di misye pa prale Antretan chak fwa pou l rankontre ak Alvarez li repouse rankont lan E sa kòmanse kreye fristrasyon lakay Alvarez pou ki rezon An fevriye 2026

Jwè an ta dwe li menm fè bouje lè li. Yeah men si misye t entèlijan li dwe nan Barcelone. Poukisa? Si misye t entèlijan non bro Atletico Madrid se pa se pa andwa ideyal pou jan de jwè sa yo yo pran zèl paske lè w gade teknisite pale teknik jwè sa kapasite ke l genyen pou l jwe pou l jwe balon paske Alvarez se yon jwè foutbòl se pa yon senp atakè se yon bitè sèlman. Donk, rive nan Barcelone se yon meyè pwojè, yon meyè vitrin avèk lè meyè talan o mond. Se pi bon kote pou misye eksprime o mye etandi potansyèl ke l genyen. Donk, Atlético se yon bon klèb, men se yon klèb pou kòmanse. Paske lè w pran Agüero, Fòl, bon, Fòlàn, lè Fòlàn vini an, Fòlàn te kite an Fòlàn. Men lè w pran Agüero, gen anpil jwè, se la yo pase, yo fè zam yo, epi y al nan yon gran klèb. Donk, li sipoze yon, yon klèb de tranzisyon. Ou vini Atlético, ou fè yon de sezon, yon sezon, de sezon epi w al nan, w al nan yon gran klèb. Gade João Félix ki ban nou manti, men. Li fon ti tan nan Atletico, epi lal nan lòt klèb. Donk se sa, lè wap gade pwofil Alvarez jodi an la, se yonn nan 9 ki pi konn jwe. E misye gen kapasite, bal arete yo, li ekselan nan domèn sa. Li deplase byen, li dezartikile defans advès yo. Misye dezakse, li dezone pafwa pou chèche ang de tir. Se jan de 9, si w genyen l nan 4-4-2, menm nan 4-3-3, kapab jwe kòm atakan de soutyen. Donk se sa rete yon bon jwè. Donk rete nan Atletico, ankò yon sezon. Se pi move bagay pou mwen ki te ka rive jwè sa. Aprè depa l nan City, e nan Atletico, epi palasuit ale nan Barcelone oubyen al nan Paris Saint Germain, on meyè klèb avèk on pi bèl istwa, avèk de meyè jwè, Lamine Yamal jodi an la, Pedri, Rodri, al fon sipè tim, al fon sipè tim. Yeah. Arsenal Games Devilus kòmanse fò, 3 gòl a 0 devan City. Community Shield la nan pòch li.
Wi, byen bonè yo bay City yon gòl. Premye twofe sezon an.
Wi, e Bruno Guimaraes jwe premye match li pou Arsenal, li tou chanpyon.

e yo pral fè final lig dè chanpyon yo pèdi nan tir o but kont Paris donk son e son ekip ki ranfòse efektif la ranfòse donk e si yo kapab si sistèm defansif la kapab toujou mache a mèvèy e pi ekip la ka pwodui plis foutbòl bon malerezman yo pa yo pa rive Vinicius e pa pa rive jwenn yo si yo te pran Vini son son ekip ki tap e e e e ta pran gwo kandida pou lig dè chanpyon an Vini ki pa vin jwenn yo men yo piste Alvarez tou. Paske Gyökeres, selon ESPN, kapab ale nan Barcelone. Wi. Si Gyökeres ale nan Barcelone, yo menm yo kapab pran Alvarez an retou. Wi. Dapre ke trè bon afè. Wi, Barcelone kapab. Arsenal? Oh! Wi, Barcelone kapab. Si Gyökeres pati, yo pran Alvarez yo. Lap pi bon, lap pran pi gwo afè. Barcelone kapab vle vann yo paske se rival yo nan chanpyona a. Se rival dirèk yo. Barcelone kapab vle vann yo Alvarez epi. Atletico kapab. Atletico kapab vle vann yo Alvarez epi li vann Arsenal Alvarez epi.